Ou wè yo pa gri? Tout sa yo menm ki pa manyen m. E wap mete m nan tout malpwopte sa yo wi. Epi tou kote Sty a li menm? Pa konprann kisa sa vle di. Sa vle di Tonton Men nan men nèg yo li ye la lap travay pou yo. Tout sa yo di l fè lap fè l wi. Kounye a la vil vin an danje men l pa tou yo wi.

M pa konn sa nèg yo ap fè la men. Shit man! Lapolis genlè anvayi nèg yo tou wi.
Kòman lapolis genlè anvayi nèg yo a? Bon e lapolis se nou menm li ye, lapolis avè nou. Depi nèg yo ta bloke y ap just rele Rodrigues oubyen Gonzales pou bay lese pase man. Sa vle di nèg yo tè ap fè nou pèdi la a man.

Yo fini tou zo li koko fè ou gade yon mòd gason mesye fè zo klè fè zo klè. Se grann mwen kap pale avèm la ui. Zo li pou nan pwoblèm nou ye la e radote wap radote ou pat tande piti. Ou menm m fout di w grann mwen 25 52 l ye. Grann mwen kap pale avèm la vin nan mòd. Ou pa tande ou pat tande zo li. Sa vle di pou kalite bal sak fè anndan kay la la pou pa menm souke kòw menm.
An mwen renmen pete lè map domi wi menn.
Yo vin la bandi vin la nòmalman wi voye tire m wi.
Bandi christoo yo. Kote w pran bal la. Lanmèd. Anpil sa kap pase. Apa e trio ti frè m nan m te wè ki jou sa sou palke a m wè trio m di l pa menm ret nan lari a menm m poko menm vire nèg yo pran trio kidnape trio. Yo kidnape l kounye a yo ba l zam yo di l pou l tire m. Li pa tire m li di m fè sanblan li tire m anndan. Pou gwosè katouch sa a la pou mwen menm tande menm. Ooh mesye.
Antouka cheri m nan. Gade jan m ap mache a lanmò m nan montàn non Jezi. Gade jan m ap ooh mesye gade nan kri kisa Christoo mete m non. Anben cheri m nou konn sa yo di? Yo di nou pou n bat bounda nou pou n kite kay la la sinon y ap vin touye nou. Yn fwa ke yo konnen m pa mouri y ap vin nan bouda nou y ap tire nou tout la wi.

Ou ye alèz si konn metòd la mesye? Yo, sa va Alèz Yo, yo, sa va pase w la frè. Ok, ok. Nou pral fè yon bagay ki trè senp. Alèz ou pral verifye pou wè si misye fè mò. M tiye la, Si w pa fè mò?
Fann tèt misye. Ti madan Christoo a te di lap vin boule la, ti madivin nan. Li te di lap vin boule la, kounya la se bandi k vin tire la, bon Men sa map fè. M pa gen pwoblèm mwen menm. Men sa map fè, map pran Esthie.

Oh! E mande m mande w kote m pral a Christoo? Nou chak pral yon kote. Oh Christoo sonje kijan Christoo t ap vole sou mwen, hein, vole sou mwen mande m, mande m gason, Christoo mande m gason la plizyè fwa nan kay la, kounye a la, mwen menm m pa nan radòt sa. Sa se du passé, eh eh eh. M pa nan radòt sa.
Oh oh. Nou chak ap pran yon timoun. Anben, ou ban m Christoo la e fanm mwen ban mwen?

Bon, manman, a bon kriminèl ou ye? Manman wi! Pitit, ou vin la menm sa ou te la maten an? Babe map ou nan la ri. Mwen tout mesaj yo mwen tout sot ap regle nan telefon mwen. Oh. Mwen yo bliye ti lèm di. M pa bliye cheri oh mwen mwen te di w sa m pral fè epi m bliye. Men m panse son jwèt ou tap fè kòman w fè pa gen kè konsa. Jwèt m tap fè ti moun ye. M pa konpran eske w al mennen l bay moun yo. Pitit pale sa w gen bezwen tande. Wè depi lè w di ou gen sipriz pou Esthie a m te gentan sou kou. M swiv ou. Ou telman entelijant ou pedim. Lè m rive kote nou ya m chache nou nan tout kat kwen. Ou pa konn sa granmoun ap regle egare. M chache nou tout kote m pa jwenn nou. Epi lè m al tonbe sou Esther m jwenn li pou kont li. Kiki. Sa vle di ou ekri nèg yo ou di men kote li ye epi ou voye Esther pou yo touye l kòman ou fè sa gen kè ouvè. Lespri m ap pè la kounya la. Lespri m ap pè la. Lè w pa men nèg yo la. Epitou kòman ou fè. Bon m di w bon. Sa k pa so menm Christoo. Sa w gen. Pala manman, pala manman, sa w genyen? Ou wè m malad? Sa k pase? Ou pa konn sa w vle non, ou dejoure vre wi. On lè w vle pou nou pran Estè, on lè w pa vle pou nou pran Estè. E pa konsa. Ba yo e pa konsa. E pa konsa. Tout bagay sa y ap fè m ni e pa foure nen w ladan l. An! Mwen menm m ap sove po pa m, ou pa vle? Ou genlè pa konprann, menm kò w ba Estè manman. Yap touye w kanmenm. E timoun yo pa konn sa wap di a tande. Eeh sak pase moun yo. Paske banm di yon bagay si ou te pot loko ale dat sa ou te pot loko ale yo pa di w pot loko ale e kò yo dakò pou pot loko ale. Ebyen kitem jere sa sa epa biznis pam. Ou ta pot loko ale mwen menm tap poteste ale a gade tout bagay tap bon. Ebyen yo tap bliye w. Depi nou annik bay esti yo pa paske yo wè nou pa janm pot anyen ale. Kijan w santi w kounya? Oh oh, bwè ti tele m map gade, map fè TV. Kounya yon manman w yo pouse pitit la pou pran l wal mennen l bay bandi. Gon dejwe tande. E pran l. M pran Esther m mete l yon kote pou l pa fè sa pou ou tou. Christoo kòman w fè, kòman w fè pran l lan? M pran l, lèm rive m jwenn Esther pou kont li m kite pran l lan al ansanm avè l mal kache l epi m sot. Ahh ou soumoun. Wè epa Joly sèlman k soumoun. An bon m pran Esthie pou m pot ale pou nou Mwen met tèt mwen map sove wi mwen menm. Manman m t di sa deja bay estè map sove tèt ou bay estè se ou menm yap chèche kounya e pwoblèm plis pwoblèm pou mwen. Shit Christoo kòman ou fè pran estou pote ou tounen avèl la ou pranl ou metel on kote kòman ou fè fè sa a wè sa w fè a lè bagay m ta fout ou kèk kalòt nan po tèt ou wi. Non sa e te biznis mwen te ou pa sipoze w tre kò nan bagay sa. Eeh m yo mèt pranm mwen menm yo mèt al touye m. M pa di sa men kòman ou pran non li pran telefòn mwen wap ekri ou konn kisa sa vle di si pandan w te nan pak la Yo te vin parèt tou. Epi yo te wè w kou. Yo t ap bliye Esther. Anplis tou. Yo te ka menm wè Esther yo bliye Esther yo tou wè w wi. Tout moun ki mande w pou Esther la w pral di li sòti a Modesty. Ou tande? Non, m ap di w te pran l ou mennen l bay bandi. Ou pa fou, pa anraje. Mwen menm m pa gen bagay sa pou m di pou ou. Antouka, rann mwen sèvis la. M ap di Esther sa w fè a. Rann mwen sèvis la sè m. Retire esti kote w mete l la. E aprè sa, ou konn sa w fè? Di tout moun.

De bon moun ti lajan tonbe la m pati. Pa bay loko. Kenbe loko la. Pa bay loko. Man pou ki son renmen loko kon sa. Pa bay li. Mwen m bral mouri pou moun. Nou ta prim anpil. E vre? M jinn fanm cheri. Nou menm nou poko fè pitit. Si m te fè pitit ok. M de ka di m pap fè pitit anko. E vre?

Poukisa w pran nou menm? Di m poukisa w pran nou? Ou ban nou randevou nan pak ou di w ap pwoteste vini jiska prezan n ap tann ou pa janm fè anyen. Ou konn sa k fè m bat ou alavò kounye a? Ou konn sa k fè m bat ou alavò? E paske se yon jwèt li ye. M ap fè w moute desann mache paske ou wè la m pa bezwen esti ankò. Nou pa bezwen esti, n ap pran esti jan nou kapab e n ap fè sa nou vle avè l. E ou menm nap fè w mache tankou ti jwèt, son jwèt li ye pa janm bliye sa. E sak fè sa? Ou konn sak bèl lan?
Ou pran nou pou makak, ou pran nou pou sann pa ye, janm toujou di w lan. Ou mèt tèt frèt. Bon kòm m konnen Esthie renmen met grèf, ou wè lè n pran Esthie, nap boule grèf ki nan tèt li an. Yon ale, yon ale.

Oh. Mon ti pyès. Sa ka pase kon sa, mwen an vò lage nou nan kay la. Pa lage mwen chè, pa lage nou. Sa konen k pase, gwo patnèm ki gwo bèl ples men. Ok, ok. Chè, gen pwojè pou pati nan ples lan. M ka mande pitit fi ou padon men. Paske m vle m fè tout sa k posib pou mwen tounen avèk fanm nan epi. M vle tou pwofite menm moman an pou m mande l maryaj. Gwo koze. Sa k fè m pran pakèt tan misye te al montre m kèk kote menm ki gen ki gen bèl bag. Gwo koze.
Yo fò fò w pridan wi. Pase m t ap gade sou entènèt la konpè a se ki te pran frap konsa. Bagay la pa dous non. Ki konpè? Yon konpè m tande l k ap di je te ve, je te ve, je te ve. M pa sonje non konpè a men pran pridan lè w ap fè bagay sa yo. Gen nèg ki bèt, kòman je te ve a? Monchè, mwen menm konsèy mwen pou ou frè m, lè w gen ide fè bagay sa yo frè m, chache yon vye kou w fè l patnè. A non, pitit fi w merite sa, pitit fi w merite plis ke sa. Monchè pandan absans ou nan kay la la a, anpil bagay pase wi, anpil bagay dwòl pase. Bon, kay la deja yon kay dwòl.
Kontante! Epi tou, wè ban m di w yon bagay, wè tout ti ekonomi m genyen, m gen tan achte rad sa pou ou e m met rad nan sa pou ou pou w chanje yo. Lè w soti nan tout tenten sa yo pou w remèt mwen lajan m. Talè, lè w di m chanje m nan, lè m pral chanje m nan, m pa p rantre lakay mwen mwen menm. Ki lakay? Ou gen yon lakay la kounya? Christoo men m pa konn wè a si banm di w Chut banm di w yon bagay banm di w yon bagay sa fè plizyè gade m preske gen 3 jou la Christoo m pap ka pran l nan men w kot manman m De ki manman w ap pale? E nenpòt lè m te ansanm avèk manman w ou vin pran m ou vin rale m kot manman m menm? Èske w sonje lè manman w sa te di l ta pral ba w sipriz lan? M bezwen konn kisa lap ba ou an paske l tap inyore m. La Manik parèt nan pak la, ou konn kiyès mwen wè? De nèg sa ki dèyè touye nou yo. Kounya m ap chèche ni ou menm ni manman m pou m di nou sa, pou m fè nou konn nèg yo la y ap chèche nou pou n antre m pa jwenn manman m ansanm avè w, kounya m pran ou m vin mete w la. E w konn sa k pi rèd lan? M sot kwaze ansanm avèk yo, yo manke pase machin yo sou mwen, yo souke m, yo di m travay sa ke m pa ka fè a y ap fè l pou kont yo. Sa vle di se yo menm k ap mache ni sou ou ni sou Denica. Wè, ban m di w yon bagay Christoo. Wè m te komanse wè jwèt sa wap jwe a pa jwel avèm anh ou kwaze ansanm avèk 2 bandi se lè w vin lagem. Ki pwa m te kal mete w. Ou genlè pa wè yo touye skinny ou genlè pa wè yo touye kouzin mwen an et trio nan men yo tonton nan men yo kisa w paka konprann la ou menm banm diw tout sa ap fè la tout ti magri sa ap fè la epi ou menm avèk Denica depi yo jwenn ou tout bagay fini wi epi yo ap touye l koman yo pap vini depi Onik soti nan pòt la yap touye w ou genlè pa konprann sa m diw lan. Kounye a la m Mwen menm m pa nan kay lala non Mwen m pa m pa wè Denica a Ou pa met kilòt?
M pa m pa benyen? E a san kilòt ou ye la? Ki bagay sa pou fè kilòt la? Koulye m kounye a pou m al achte kilòt pou ou tou? Kounye a la Ban m di yon bagay. Ou tèlman gen anbisyon ou tèlman renmen lajan gad nan kisa w lage l. M dezole pou sa k fèt la. Ou pa ta dezole menm.
Men silvouplè rann mwen sèvis ret la. Epitou m pa vle w ret deyò a degaje w. Vote antre dèyè fè sa yo antre. Non m pap monte fè sa ankò non. Non wap antre wi. Wè tout pom chire m pap m pap monte la ankò non. Nèg yo nan zòn yo la m di w wi. Wè yo sot kouri yo sot kouri dèyè m la se kouri m gentan kouri pase pran bagay sa la kala pou epi tou m pote l la. Ou te bezwen lajan konsa w pat vann tèt ou. Ou konnen bandi vin tire nan kay la la. Nan kay la wi men. Oh oh. Pa di men menm ti fi k rele Paola k te fè pwomès ki nan dèyè nou toujou. Non monchè christoo moun christoo yo bandi lage la. Depi se christoo ki melanje nan yon bagay ap toujou gen yon rapò ap toujou gen bagay mal ki pou pase. Men kot Esthie? Esthie pa avèw? Non oo bon mal m di mal chache plezi m pral mande fi a maryaj Esthie avèm kòman sa e kot Esthie tou menm? Danica genlè bay Esthie wi nan tenten nan. A monchè. Genlè pawòl pa di.
Men serye. Gen pawol pa di.
Denika manman Esthie pou ta bay Esthie. Koman sa a. Denika sòt sa avèk Esthie. Denika sòt sa Esthie m tande lal bal sipriz li antre san li mwen menm m konn sa avan li kite Esthie. Denika antre la. Wi Denika vin ou pa wè pa el nan kay la li vini la m te tande yap pale sipriz li antre san Esthie li pran rad li li sòti. Esthie pa avèw. Pou di pou di pou di Denika ta al bay sli nan jwèt la. Monchè.
Yo. Ou fèm se di e kounye a m pran dosye a o serye m panse sli avè w wi. Ou panse madanm ou tap gen kè sa menn. Wi lap fèl. M pa kwè.
Lap fèl. M pa kwè.
Bon kòm yo te di l mouri. Sèl si l ta tounen e li si fèk ta voye l pou l ta gon kè konsa. M pa kwe lap oze fon bagay konsa pitit fil. Esthie m poko menm mande Esthie padon menn Esthie poko menm padonem. Ou panse pou mal ta vin rive Esthie la menn. E kounya m pran bagay la o serye m panse Esthie se avò li ye. Bon men sa map fè. Joly pa fè blag.
Non m serye m serye. Joly pa fè blag menn. Ou konnen Esthie youn nan pitit fi m renmen anpil. Ou panse m te kab jwe konsa ak yon blag konsa. Yo.

Moun m te jwenn se Joly. M te jwenn Joly m di l sa Joly avèk tout Denica genlè yo kite kay la yo ap chèche paske depi moun soti nan pòt la yo touye yo tou pa met pye yo nan kay sa epi nonm ou an k rele Modesty a m pa konn kot sa fè m pa konn anyen rann m on sèvis kounye a sèl ou menm gen kontwòl la kite m chache lòt moun yo pou m mennen vin met la ansanm avè w paske imedyatman w soti la ou genlè panse yo pa konnen w yo gen foto w yo konnen w byen. Depi yo kwa zave w yap video ate. E sa w ta renmen? Kite m pou m degaje m chache yon ti kob. Pou m jwenn yon ti kob m voye nou andeyo. Men m brale tou paske m pa ka rete nan kafou. M pa prete sa anpil non.
Ki ba anpil sa?
M pa prete sa anpil non. Non m pa prete. Non m pa prete nan la ri an tou non. M pa prete. La m pa prete.
M montre kou moun fou yo tou vole mi an. Si ap pran m ya pran m. Si ap pran m ya pran m. E pa de sou de bese yo pran m. E pa bayo te bay mwen. M ap di nou kwa m ap pote yon de rad pou. M ale wi. M tande sa m di w lan. Vwa Denik ou konn sa k mete m nan tout pwoblèm sa? E paske foli manman w lan lè l lè m te fè l pase pou mò a li t ap pran lari kale li mennen al met les. Kounye a yo jwenn li. Ou konn sa nèg yo di? Kòm yo konnen w renmen met fo cheve y ap boule y ap depi yo pran w pa p touye w rapid non y ap boule tèt ou avan avèk les yo ki nan tèt ou a. Kounye a imedyatman w soti la ou menm pa lage m nan plis pwoblèm. Èske w ap tann mwen? Gon ti kouzen Christoo la ki vin nan kay la. M tande krene skinny. Pandan l ap sòti devan baryè a la a, nèg yo plen mouda ti gason a bal, yo fizye l devan baryè a. Men nèg yo mechan tou. Lè m ap gade ti kal gason krene skinny an, sa e bagay pou nèg yo ta kenbe yo touye l a kalòt. Ti gason an pa gen chè pou l pran bal non. Sa s on gaspiyaj.

Mon chè, jan m wè sa ye la, jan w esplike m la menm, nou pap ka ret la non? Non, kay sa pa kay pou nou rete. Nou pa ka rete. Se mete kò nou deyò la, nan lari, nan lari, deyò, deyò nèt, kay sa nou pap antre ladann ankò. Non, nou pap antre nan kay la mon chè. Sa son egzanp nèg yo trase la wi. Hein? Sa son egzanp nèg yo trase la. E mwen menm ki gen chè sou mwen men gwòsè vant mwen, ya dechaje yon mitrayèt sou mwen monchè. Pi gwo pwoblèm mwen la, m pa pè pou mwen menm, m gen dwa ap soti la yo tire m tou. M pa menm panse a sa. Se Esthie m pa gen kontwòl la. Se Esthie. Jan m pran lari menm. E m konnen m soti la m tou soti menm.

Alman m vini. Kis tou dwe panse m pral dòm. Li dwe panse m pral rete la mwen menm. Bay rete la lap vin pale m nan menm. Pa konn bay konsa fò m antre. Oh! Fò m antre la ka mwen. Sa li ye la? Sa li ye la?
Yow Bay fo film ou tap fè frè. Ki dram ou tap fè fo film nan? Ou te antann dan kay la sa ou tal fè? Sa ou tal regle? M tal tire, yo pa tire m depi m tire. M tire!
Kiyès m te voye m tire? Pa tire m te voye m tire? Te voye w tire oubyen yo te voye w tire yon moun? M tire? Yo.
M pa tire. Kot patwon m? Rele patwon m mwen frè. Yo. Rele patwon m mwen frè.
Kiyès ou te tire a frè? M bezwen pale a patwon an. Mwen antre anndan kay la m al tcheke kay la. M wè w tire anlè nan plafon an. So kiyès ou tap pandje anlè? Kiyès ou tap tire anlè a? Hein? Yon rapè ou tap tire anlè yon mouche?